Sa kap fèt ou anfòm e gen anpil update pou ou menm spesyalman ki ta renmen rantre Lèzetazini nan pwogram pawòl Joe Biden nan kap chèche yon sponsò ou pa janm ka jwenn e gen menm moun ki gen kòb nan men yo ki ta renmen peye yon sponsò pou fil pou yo men malerezman sa pa ka rive fèt pa gen opòtinite gen moun ki pa gen ni manman ni papa ni yon frè ni yon pwòch Etazini. men ki ta renmen rantre men malerezman jiska prezan yo pa gen opòtinite rantre Lèzetazini. Ebyen, nou konnen deja, jan nou konnen l lan gen anpil òganizasyon ki pèmèt moun rantre Lèzetazini. Gen anpil moun aktyèlman la ki Etazini yo pa t gen ni manman, ni papa, ni frè, ni yon pwòch Etazini pou te fil pou yo. Se a lèd de òganizasyon, de zòganizasyon ki pèmèt ke moun sa yo rantre Lèzetazini jounen jodi a yo Etazini. Y ap viv, y ap travay nòmal. Ebyen, ou menm tou, ou pa gen pèsòn Lèzetazini men ou kapab rantre Lèzetazini a lèd de, a lèd de zòganizasyon. Spesyalman Welcome US, se youn nan òganizasyon ki spesyalize l nan sa. Premyeman, Welcome US li. li te li te kòmanse nan ede anpil Ikrenyen antre Lèzetazini vin pran refij yo. Pase ke nou konnen te gen te gen gè, jiska mwezinan gen gè an ant la Risi avèk Ikrèn, sa pèmèt ke òganizasyon sa te fè anpil moun rantre Lèzetazini pou kapab pran refij. Ebyen, yo pote anpil òpded, paske nou te konnen chak le 15 yo te ouvè pou moun pran moun te kapab pran enskri gen posibilite jwenn yon sponsò ebyen gen anpil update ki fèt sou paj Welcome US la pou ou menm ki ta renmen rantre Lèzetazini nan jou kap vini yo la m sou paj Welcome US la la ou kapab gade e ou kapab gade Lè w monte sou pay la, yo di w fè anpil atansyon. Fè anpil atansyon avèk fwod, paske gen anpil moun ki dèfwa bezwen fè fwod, dèfwa ki ka mande w pou peye yo, pou yo kapab ranpli de bagay pou ou sou sistèm lan. Ebyen yo di w fè anpil atansyon avèk sa, ou pa gen okenn moun w ap peye pou. pou vin pou sponsorize w dayè se yon bagay gratis li ye pou jwenn sponsò a se gratis pou jwenn li sou welcome yo wè se yon òganizasyon spesyal ki pèmèt anpil moun rantre ebyen update ki fèt nan welcome yo la se ke yap ouvri paj enskripsyon an aktyèlman la yap ouvri paj enskripsyon an sou kapab kapab wè l la paj enskripsyon la ap louvri 3 zyèm madi chak mwa, chak twazyèm madi chak mwa l ap ouvri. Pa egzanp, 18 avril la, l ap ouvri, 16 me l ap ouvri e 20 jen l ap ouvri pou moun kapab fè enskripsyon pou kapab jwenn yon sponsò potansyèl pou kapab rantre pwochènman nan gwoup moun k ap rantre Lèzetazini ki ta renmen. al travay al viv men ki pa gen pèsòn pou ede yo pou sponnsorize yo e lè a ekstrèmeman enpòtan lè a ekstrèmeman enpòtan se 3 zè PM UTC, UTC a se yon lè espesyal li ye pou chak zòn si w an Ayiti l ap yon lè pou moun Kiba Venezyela yo l ap yon lè espesyal pou yo. Sa vle di, fòk ou konnen egzakteman nan ki lè pou ou rantre. Paske si w an Ayiti aktyèlman la, si w fè 3 zè PM, si m fè 3 zè PM UTC pou Ayiti, egzakteman l ap bon mwen ki lè l ye, ki lè m ap genyen Ayiti. Pa egzanp, si w Ayiti, ou ta renmen konnen ki lè l ap ye pou ou, m antre 3 zè PM UTC. E aktyèlman la li pral di an Ayiti l ap 11 è pou ou menm. Sa vle di li ekstrèmeman enpòtan pou w rantre nan lè ki nòmal la, nan lè ki apwopriye a paske yo pral rantre nan yon lè epi ou pa gen opòtinite pou w fè enskripsyon an paske ou rantre nan lè ke ou pa t dwe rantre. Sa vle di prepare w ou menm, ou menm spesyalman k ap chèche yon sponsò potansyèl, prepare w paske yo fè dirèkteman update sou platfòm lan. e ou menm tou kapab patisipe e jwenn yon sponsò potansyèl pou kapab rantre Lèzetazini nan jou k ap vini yo la. Se update sa yo ki gen sou platfòm lan. N ap kwaze pou yon lòt videyo. Pa bliye abòne e pataje, like videyo a afin ke yon pwòch ou yon zanmi w kapab konnen update sa yo e li menm li kapab prepare l pou l kapab enskri nan jou k ap vini yo la. N ap kwaze pou yon lòt videyo. Tchaw!